Moun pa pa ka pale de Guy Philippe ap mache ak gran pa. Guy Philippe se yon bagay. Èske ou konprann? Guy Philippe se yon moun ki gen respè figi, ki gen dyare. Ou konprann? Yo sèvi a Guy Philippe kòm yon papye ijenik. Blan sèvi avè l yon premye fwa. Epi l siye dèyè l, li voye l jete. Epi l repran l ankò. Ou konprann, nou la? Li resikle l. Ou konprann? Epi tou l ap pran l pou l voye jete l ankò. Guy Philippe 2004. Men fòk li konnen 2004, pa 2024. Mezanmi, Pwoblèm yo anpil. Militan Akaw fè konnen ke Guy Philippe pa gen dwa vin fè sa l ap fè la a paske li konnen trè byen kiyès li ye. 2004, ki sa k te pase? Ki sa k te genyen? Se tout sa yo l ap eseye reponn nan kesyon laprès t ap poze li. Antoulèka, m p ap di plis. Ban m envite n tande militan an k ap bay detay yo sou Guy Philippe avèk Premye Minis Ariel Henry, ke li menm li twouve ki pa fè erè. Ann koute ak mwen. Trè byen.
Jodi a, nou kapab di, arive Doktè PM Ariel Henry nan tèt peyi a, li te rive li te jwenn yon pikan kwena sou tout fòm, sou tout baz, anpil moso boutèy ki te la. Men etan done ke Doktè Ariel Henry ki fè pati yon lopital, se pa li menm sèlman paske lè ke ou lan lopital la, gen doktè ki la ki pou bay piki aneksezi, gen doktè ki la ki pou fè operasyon, gen doktè ki la ki pou preskri w medikaman. Men jodi an, etan done ke depi lè ke Doktè Ariel Henry la, nou kapab wè, Gon gouvènman ki pa janm chanje, men Doktè Ariel Henry fò nou aprann sa. Se pa Doktè Ariel Henry sèlman kap dirije se yon ansanm de gouvènman. Jodi a pouw dirije, menm lè kew lan tèt, fòk ke gen volonte. Gen volonte ansanm avèk koyekipyew yo. Men si ke pa gen volonte, jodi an, ou pap kapab pote yon rezilta posib. Men sepandan, nou menm nap voye yon mesaj klè tou ba Doktè Ariel Henry, Pandan ke Doktè Ariel Henry li menm ki nan tèt peyi a, nou mande Doktè Ariel Henry li dwe pran responsablite l paske genyen divès pati politik, divès òganizasyon sosyopolitik e moun ki lan manm sosyete sivil la, yo te di Doktè Ariel Henry klè fòk li rezoud pwoblèm sekirite andedan peyi a. Fòk li moute yon konsèy e KEP rapid vit, epi tou pou l oganize eleksyon andedan peyi an, nou pat gen okenn e. Mach de manèv pou nou te di Doktè Ariel Henry li gen tan sa ki pou l fè. Men etan done ke gen yon kriz politik andedan peyi an, rapid vit, kòm ansanm de moun ki bò kote l yo pa kapab e dirije, yo pa fè anyen Pou mete estabilite an dedan peyi a, nou di Doktè Ariel Henry fòk li chanje gouvènman sa a. Fòk li chanje gouvènman sa a, gouvènman sa a pou l chanje l, nou pa bezwen di fòk gen prezidan, paske jodi a la, se pa prezidan an ki pwoblèm peyi a, se pa premye minis ki pwoblèm peyi a, jodi a se pwoblèm nou, pwoblèm konsyans, se sa ki pwoblèm peyi a. Depi ke nou met konsyans nou an pè, n ap kapab rezoud pwoblèm sa ki gen la a. Alò, gen yon Guy Philippe ki ap vanse a gran pa, e kòman ou wè demach Guy Philippe la? Ah Guy Philippe granpa kisa moun pa ka pale de Guy Philippe a cha granpa Guy Philippe se yon yon bagay eske sa Guy Philippe son moun ki gen respè figi ki gen dyare ou konprann yo sèvi a Guy Philippe kòm yon papye ijenik blan sèvi avèl yon premye fwa epi l siye dèyèl li voye l jete epi l repranl ankò ou konprann avni w la li resiklel ou konprann epi tou lap pranl poul voye jete ankò Guy Philippe 2004 men fòk li konnen 2004 pa 2024. Guy Philippe jodi a k mete nou tout ki la a laj de 37 an li mete nou an reta. Se Guy Philippe jodi a ki koz fakidenoloji pa gen tout valè l te genyen ankò. Se Guy Philippe ki koz e syans imèn pa gen valè l te genyen ankò. Se Guy Philippe ki koz tou jodi a lekòl nou ki etè Guy Philippe? Kiyès ki Guy Philippe? Hein? Ki fanmi Guy Philippe? Hein? Ou nèk jodi a tout gwo enstitisyon peyi an ou kase makèt avèk tout ekip gang ou jodi a Ou kraze tout komisarya ki genyen ak ekip gang, jodi a kisa Guy Philippe ye? Guy Philippe anyen! Jodi a kelke swa sitwayen, Guy Philippe vini li vin rasanble yon kote mare l, mare l tankou krab avèk kòd pit epi tou mete l nan yon pikèt. Mete l nan yon pikèt tankou ou te pran yon kabrit nan jaden w. Guy Philippe pa anyen! Li pa anyen nan peyi a. Jodi a tout moun konnen, Guy Philippe konnen tou e mwen kreye l ak Awa. Se nèg nan Gran Sid Guy Philippe nan Grandans. Jodi a si Guy Philippe panse ke l ka fè nenpòt dezòd, m ka divize depatman ansanm avè l. Paskem se la famille a Caro non klase sò d'Haiti nan kisa non Guy Philippe klase non klase kòm kòm bandi hein kòm vwayou. Men pou le moman la gen anpil moun wi gen anpil moun wi ki pran Guy Philippe kòm yon sovè wi. Ki moun ki pran Guy Philippe kòm kòm sovè moun ki pa konprann moun ki pa konprann moun ki pap fè analiz politik Guy Philippe e teyat li vin fè la wi se menm jan tè lè Martine Moïse te vin la wè dam nan tap vole moute a goch a dwat blan je vèt dèyèl pa gen anyen serye Guy Philippe vin fè la pa gen pèsòn ki pral pran Guy Philippe pou anyen ok pandan Yo di gifilip ap fè mobilizasyon ki figi anblematik ou wè ki dèyè gifilip? Ki figi anblematik ou wè kap pale de gifilip kòm yon sovè? Kòm yon vrè sovè? Hein? Hein? Hein? Padon? Gifilip se se e pa yon misyon, e pa yon misyon, yon misyon se yon moun ke yo bay tout gran valè ki gen, yo pran misye ap itilize misye kòm yon papye jenik.

Guy Philippe pa kapab ale Lafrans, li pa ka ale Kanada. Èske w la? Jodi a, yon Guy Philippe, yo pran yon endividi konsa, yo imilye l, ou konprann? Jodi a, ki kote Guy Philippe gen valè? Kiyès ki pral ba l valè sa a? M panse ke nou menm antanke jèn medya, pa gen pèp ki ateri, lè yon pèp, lè yon depatman, an, la genyen yon 50, yon 50 moun, yon 30 moun jodi a ki parèt yon kote, e pèp ki ansanm avè w? Epi j pandan ap pale la m ka di kwa medya peyi ansanm avèm non m gen yon ekip responsab nan nan moman ki sou lèl ye ou konprann kap fè entèvyou ansanm avèm.